Ki kaka sa menn wap vin mande m si m pare Jeffrey l menn avanse menn wap vin mande m si m pare Jeffrey l ou pa tande pale de mwen e mwen rele bèy mwen an ou pa tande pale de mwen menn kouman w fè ap mande m si m pare Jeffrey l la m pa janm renmen fè tenten sa yo non menn avanse m pale w menn.

Eskize m, mwen pase nan mobile m pou di m eskize a. Non, dèske m mennen demwazèl la kote ou paske m santi m chache Djefril twòp. Kòman w chache l twòp la? Mwen chache Djefril, m vin kwaze ak demwazèl sa epi n ap pale, dyaloge epi l ap esplike m ke l rekonèt Djefril, li rekonèt demwazèl la epi. Shit ki kaka misye vin dim la menn. Avè di janm prese map tann Jeffrey la matnè konsa w vin gate san ma pawòl sa. Ou mennen kote w. Ou mwen mennen kote. Pou vin fè kisa? Pou l ka fin ba w rès enfòmasyon paske l rekonèt moun yo. Enfòmasyon m te vòlè epi m te vwa ranpli misyon mwen. Jis pou m ranpli misyon fò m pase pa enfòmasyon anvan. Oh ki jan de pawòl misye vin dim la li menm. Yo matnè pa bay respè non menn. Wap tande sa demanzèl la ap di w la oubyen? Ou fòk pou m tande l?

Kòman kisa w fè a?
Mennen moun a zam? Tande pou m di w madanm. M pa di m pap peye w. Men afè bagay pou m kouche avè w la sèt non. Pa gen sa.
E mwen yo di pti sina? Kòman sa? E mwen ou konn wè konn chita devan lari a m ap siye pye w lan? Non, pa gen tout bagay sa. An m di w bagay. M jis di w pou w fè yon bagay pou m m ap ba w lajan. Ou di m non se kouche pou m kouche avè w. M jis bezwen yon fè. Pase se li m vle.

Pou m defann tèt mwen m oblije di w wi. M aksepte bro, pa vre? E jodi a la, nou fon nou fon reyini la, m ap bezwen rapò nan men nou tout. Paske fòk fòk nou gen kontwòl tout sa k ap fèt. Menm Francky m ap kòmanse sou ou, di m kisa w regle menm nan lari a? Ban m rapò, sa k pase menm? Bon kòmandan, pou m byen di w, ou te voye m nan lari a pou m pou m chache de seri de enfòmasyon. M gen kèk enfòmasyon nan menm, men m pa vle vin sou ou konsa pou m ba ou yo san ke m poko fin byen kwè nan sa moun yo di m, paske se mande m mande enfòmasyon nan lari a epi gen moun ki di m men sa k ap pase nan zòn yo, men sa k ap pase. Men gen de ti jèn tankou. Alèz nan menm pou kavale. Pase m di m sa w konnen de Djefri la. M bezwen enfòmasyon yo m pase misyon m nan patnè li prèske nan dola. Se si misyon m nan ap echwe, misyon tou la ap echwe. E donk si yo mennen w la, fò w ka fè tout sa posib de ou pou w pwoteje vi l.
Menm de pale ansanm avè l deja jis. Avè l ou pale, m ka pale avè w kounya e mwen pou w di m sa k genyen yo.

M gentan jwenn Daly Madoche. Wè depi imedyatman m gentan jwenn Daly la, pa gen back ankò. Swa w asepte oubyen w mouri. Fè chwa. Wè pou m byen di w, se paske se yon bagay m sot achte, m pa vle mache avèk bagay nan men m paske chèf anvayi zòn nan. Men wè si m te gen bagay lan men m la, depi kounya m t ap kòmanse fann tèt ou. M pa ta vle pou m al reyaji epitou se annapre m pral reflechi pou m di konsa, m fè inosan peye pou koupab. Se sa k fè m poko, m potko ka rive sou pou m ba w bon enfòmasyon. Ok.
Banm di w. Nenpòt sa w jwenn ou ka toujou di m men sa k ap fèt paske nou p ap kouri reyaji konsa paske tout bagay yo fòk nou sètifye yo avan pou nou ka fè reyaksyon. E ou menm Djina?
Bon pandan jou yo la m panse ke m ap pran lari a de mesye yo oubyen m panse ke n ap fè travay yo jodi a la menm. Bon m gen yon dosye pou nou fè. Pou jodi a la, m panse ke m ap regle tout bagay sa yo. Pou le moman, m poko ka di w anyen avèk rapò sa yo ki nan men m la. Men m panse ke apre kèk tan, m panse ke m ka ba w repons sou tout dosye sa yo.
Ok. Wè, wè nou menm enstitisyon sa, li la pou l pwoteje, sèvi. E l la pou l mete lòd nan dezòd. Wè mwen menm, m pa kache di nou, m prèske pa dòmi ditou. pou m ap mache nan tout katye a, met kontwòl pou m konn sa k ap fèt. E m e m mennen ankèt menm e tout lajounen. M ap m ap mache tout kote, chak moun mwen jwenn, ese m eseye pale avè yo. M pa m pa fin montre yo ki sa m dèyè tou non. Men kòmsi m ba yo kèk ti pwendvi tou epi pou m ka konprann tout bagay. Yo menm pale vit nan men. Dim dim kòman kòman wap fèm jwenn tou 2 moun sa yo. Dim kibò ou ye oubyen tou sa wap fè pou ka fèm jwenn tou lè 2. Ba mwen kotew baze nou. Epi wap pote yo ban mwen. Sa nan tèt ou vin basem nan mwen menm. Shit, mwen bezwen mwen sou bò sam jodia wi menn.

Hein men. Eske manzè pale pas ou pale?
M pa konnen. Kòman w pa konnen men? Ki kalam t ap vin di m la menm? Manzè pa pale tèt talè ban mwen la patnè m. Sèl bagay m ap mande nou pou n pa janm bliye, fòk nou pa janm bliye pou ki rezon nou vini nan zòn nan la. Paske zòn nan yo pale lèd de li anpil pou sa k ap regle nan pa bò isit sitou katye popilè yo. Sa yo pa bon menm. E pou sa nou vini. Nou pa vin pou n bay blag. Blag la, kòm si nou ka bay ti blag dèfwa pou n detann nou wi. Men e pa pou sa menm, e pa pou sa egzakteman yo voye nou. Se yon misyon nou genyen pou n bay zòn sa pwòp. Se pa pou anyen menn. Se pa pou ti fanmi m gen ti sè, ti kouzin. M gen tan kebou la, m sapat w deja. Manti, ou pa gen ti sè monchè. Ou wè moun ki voye w la?
Al di l ke ou pa jwenn mwen tande.

Pare men kòb.
Deja gen kòb deja sa pou m fè l. M pa mande. Kot kòb ou gen an. Ok pou wè kòb ou bezwen ban m nan valè moun wè k ap mande nan lari yo. Bay kòb lan mwen menm m bezwen lanmou. Yon ti moman. Bon m di w yon bagay.
Pou moun ki travay ki touche tande. M pa travay Madoche. Ou engra. Gad ki jan gason engra mesye. Bon m di w yon bagay. Ou travay w ap touche lajan. Men afè kouche avè w la zewo. Zewo. Sa k pase?
Ou malad?
Malad de kisa? Pou kisa? Non!
Paske men waka cho nan bouda yon nèg men kouche, kouche, kouche. Paske se yon m vle. Koman se m vle? Jèn nèg a machin. Sa ki lwa lopital? Mwen nèg ka pou fim tenten.
Sa va enteresem. Se yon m vle. Ok? Al repanse vi a tande. Al la ka repanse vi a tande. Egal la, nou tout jodi a la degaje nou fè, fè, fè kou n konnen, mache epi pou n. Pou n jwenn rapò. Menm mwen menm tou m pap ret chita. M ap fè bò pa m, nou chak ka fè bò pa nou. Sonje m di nou, lè n rive nan yon geto, mete nou koul. Pa al mete nou dan di bagay pou moun nan gen tan detekte kisa nou ye epi pou nou menm pou n pral sible paske nou konnen djòb polis se djòb sèkèy. Yo konn sa. Ok. Pran prekosyon. Si te m pa gen plis pou m di nou e sa m t ap di nou e. E byen.
Sou jan w di m la m ap jere l konsa. Kòm m te gentan nan lari a deja gen kèk bagay m t ap jere. M pral fin jere sa plis. Ebyen ok.
M pral chache plis enfo. Bon enspektè Gobery m panse ke mwen gen yon dosye nan men m m panse ke m ap fè le pi vit posib pou m kapab fini ansanm avèk li. Ok. M kwè nan ou.
Dakò.
E fò w pa fè m wont. Bon.
Jan ke peyi nou ap sinyale la nou blije mete deyo poun travay rele. Ok.

Mwen epi konsa w teke tèt mwen. Ba konnen depi w pa janm wè m nan e lari a mal brase. Kèt. Sa gen la? Anba sa m te pote bagay pou ou. Ay, non vizyon m te la wi menn.

Anmyy wap bat mwen? Eske wap bat mwen? Non m pa renmen sa franchman paske poukisa se vre ok ou te sove m m konprann sa Yon bòs yo pa konn sa non
ou pati se kòmsi ou bliye m epitou vin avèk yon rès pate ou ban mwen l sa vle di ou pa respekte figi m Si w pa bezwen l ban mwen l Ou banm yon pate epi tou wap dim sim pa. Manjel lè fini poum ka diw sam tal regle a ok fè rapid.
Se wè sa lage nou 2 a la gen youn nan nèg yo pran lari menn. Sa gen la li di. Sa ta vrèman bèl. Mwen pa sanw pa pran nouvel boss la.
Mwen pa pran nouvel li non ou gen misyon pou li. Wi m gen misyon pou li. Oh ou gen misyon pou li men ou ka esplikem.
Nan.
Sak fè ou pa ka esplikem.
Sam gen poum di a boss la m pa gen dwa di li. Men se nòmal li mwen boss la kite la si ou gen yon misyon pou boss la fòw ka dim sa epi mwen menm si map rele boss la poum di sa poum pa di sa. E ou menm li kite la.
Wi. M pap ka di w li. E vre?
Non.
Ebyen, si w pap ka di m li, ebyen, ou pap ka jwenn avèk bòs la non. Tèt chaje.
E anndan m kite w, poukisa w soti? Gad plezi Djefil mesye. Tande sa m ap di w Sassou.
Sèt, m konn sa w fè pou mwen an ke s on byen w fè pou mwen. M te yon kote vrèman ou retire m, ou epanye m. Men m pa wè pou ki rezon ou chwazi abandone m konsa. Ou konnen èd ou li enpòtan pou mwen nan moman an. Ok. Ou soti, kisa w regle konsa? Sa w gentan fè? Tande. Sa w gentan fè pou moun k ap kouri dèyè w yo?
Tande sa m ap di w. An, kisa m pral fè? M pa gen anyen nan men m, m pa gen, m pa gen yon sipò, ou k pou ban m sipò, ou kouri ou ale. E si w panse mwen menm, sèl mwen menm m ka fè yon bagay?
Sa w vle m di w la menm?
E si w panse sèl mwen menm, paske w ap aji se kòmsi ou pran m tankou yon timoun,

Humm konsa wap reaji ansanm avèm? Pale avèm Sasou, eske ou abandonem? Dim poum konnen. Depi ou abandonem ok map. Sot ou soti dèyè eske ou pa rankontre pa avèk moun ditou? Pa gen moun ki poze ou kesyon? Dat ou mete m chita la. Ah ou konnen.
Gon bagay mtap jere pi ou a la e sa fèw pat wèm. An pasan sak rive menm? Ah m la.
Pwa pa janm moute anlè a menm. Ah m paka rive anlè a nan. M gentan santi granmoun yo ap mandem mwen men ou konnen. Gen bagay trè enpòtan map regle. Ma mande m pou anpil vini. Anpil?
Ki bagay enpòtan wap regle konsa? A ou konnen.
E pa tout bagay pou m pale avè w. Kòman sa e pa kouzin ou m ye? Non ou ka kouzin mwen e pa tout bagay pou map pale avè w. A e di wap fè m sekrè? Ki sekrè sa menm? M ka pa chwazi di yon bagay menm. Sa pa rele sekrè. Tande? Ok. Wap prale?
An ale non. Talè an pase wap di yon bagay. Pou m byen di w, m pa bòs zanmi. E mafya m ye. Vil la pyeje, m pyeje. Sa vle di toutan yo dèyè m. M pa bòs zanmi. Wade vè lè m kwaze w nan fou. Wap kase tout tèt ou. M pa bòs zanmi. Ou tande w ankò? Kòman yo dèyè w? Poukisa yo dèyè w la? Sa m bezwen di w ankò? M di w yo dèyè m. M pa bezwen di w anyen ankò. Non, yon bagay ou fè. Yon bagay mwen fè?

Kot demwazel ou tap vin avel la. Demwazel sa yap fem vin konnen son blofè vre. Men ou dim polisye a polisye wa nan afè wi. Banm diw epa tout polisye ou panse ki ka tankou ki gen kè di non sa vle di kisa m esplikel li wèm kem kòman. Tèt ou genlè cho menn.
An sa vle di. Alèt wè met nan tèt ou ke polisye a ka met ankèt sou ou poul marew ou menm ki tap fè dil. Li pap janm konsa paske li gentan pale ansanm avèm deja e de fwa em kwaze avèl de fwa Èske w panse pandan 2 fwa sa, si l ta fè m yon bagay li pa t ap gentan fè m ni depi premye jou a? M rele w la Mne pou m ka ba w misyon m kite anyen. Neli pa la e mwen k ap pran tout desizyon yo paske imedyatman m pran yon desizyon se ke Neli te pran l deja. Ou gen pou w al chache Djefril avèk tout sa Aso pot ban nou. Mwen gen misyon sou mwen pou m ba yo pou al chache Jefri la tout sa sou. E m ap ba w al fè misyon an, imedyatman w fè yon lòt wout oubyen w al fè afè pa w, m ap gen kontwòl ou. Pase m ap lokalize tout kote w ye. Ou wè sa m di w la? M pral voye w ale, ou al fè misyon an. Penenpòt sa w ta fè, m ap gen kontwòl ou.

Ou konn yo konn timoun avèm. M pa konprann jan w vin moute sou mwen an konsa non menn. M pa konprann jan w ap moute sou mwen an la tou non.
Pèmèt m di w sa, paske e ou klan, m pa konprann se ou klandre bòs la. Mwen klandre bòs la m pa konn kilè bòs mwen ap vini, ou menm ou gentan vin la.

Aa yo sa ou konnen menm te di nou sa deja menn zeklè pa gen jou l pa gen lè menn kounya m ateri sou sòl la menn sak pase Aa patron m pa konnen pase ou vin sou mwen twòp brèf. Yo e konsa m parèt menn m paka parèt nenpòt jan menn yo banm di w bagay wè deja yon mafya menn yo paka konn kilè w ap vini depi yo konn kilè w ap vini y ap bloke w menn Pase mwen mpa ou pa mpa konprann ou kitem la pou kont mwen ansanm avèk yon lòt nèg nèg la pran lari epi mwen mret la pou kont mwen ou vin nan aso pa relem ou pa tèks mwen pou dim wap vini kijan kijan sa non non non non banm di w bagay mpaka di w anyen mpaka di w anyen ok anpalan de sa banm di banm banm kontwòl sak gen men pase mwen mpa konn anyen desann desann la fòm konn tout sak pase nèt dèyè dom nan. Bon sa bon poze yon kesyon paske nèg ou te kite ansanm avèm lan la pase nèg la pran lari. Li just vin avek yon neg epi li mennenl ban mwen. Yon bagay m pa renmen,
ou kitem yon kote epi wal mache m pa konn kote ou ale. M kite w, e pa nan kay m kite w? M pa ba w sèvant ki pa ba w tout sa w bezwen? Non, ou pa kitem nan kay, ou kitem nan prizon. Prezans mwen pou te wè la pou te santi w alèz?

Epi mwen m diw map tann ou vini, kon w vini apresa w pran yon bon desizyon. Yo sak pase, nèg de vin avè la sak pase yon toutè liye oubyen m pa konprann sa liye. Monchè patron m pa m pa konn si yon toutè liye pase janm pale a misye a m pa kwè misye yon toutè pase misye misye clean. Ok menn mwen menm depi nèg an yon toutè liye mwen menm moun ki vin avèl la map fize ni li menm ni moun nan hein. M dakò tout sa pase misye jan misye pale ansanm avèm la pase misye clean misye dandy tou pase misye ka fon bon solda. Men sak pase menm m pa bare misye la.
Mwen ok, m pa gen pwoblèm. M wè e plas mwen k pa la kò men anndan w ban mwen ban m al anndan. Yo dwe ale deja. Fin gate san nan. Yo!
La gen la gen la men. Ah ah m pa janm tande w menn. Ah nèg poze plat menn. Yo kot ap gen la menn. Sè! Fòde pa pase anba a la zanmi. Lè m gade menn. Sò e on on on on. Konnen e bò lanmè a la m rete. On bato m wè k ap pase zanmi ak tout zèl. tout zèl wi min oh m sezi baz lè m voye men m anlè m voye men m anlè men m ret anlè ap balanse tou avanyè min pandan m ap pase anba min te gon dyèl papa m al sove yon nèg min e kwè papa de pye m koupe de pwent mwen koupe baz lang mwen koupe baz.